ou byen dè dwa e de la fam e jisteman nou konnen ONIT te pran desizyon sa mete dat sa pou fanm yo e jodi a nou pral pale de mou nou pral pale de kesyon fanm nan emisyon vwa konsyans an jodi a se yon plezi pou n te ansanm avèk nou avèk ou nou gen evanjelis nou gen anpil tan ki la avèk nou nan emisyon an eske se pa se pa premyè fwa l avèk nou pou ane a si se premyè fwa m tou swete w bòn ane. Nou gen Yoshka ki ansanm avèk nou malerezman Kenisa paka avèk nou. Salye Masta Ayiti ki tap koute yè a e Jeremie nou salye tout ekip la nou salye tout moun kap swiv nou an jeneral la Lomana kap swiv nou an Ayiti kou aletranje se yon plezi pou nou avèk nou aprè midi a pou nou kapab prezante w bèl emisyon sa a bonswa evanjelis nou bonswa Yoshka. Bonsoir RTE Magazine, Bonsoir Vokami Production e Bonsoir Internaute, Bonsoir Lalomana, Bonsoir Haïti, Bonsoir Le Monde Entier pourquoi pas e jodi an nou la bèl e byen prezan nan emisyon Vwa Konsyans pou ke nou kontinye pale pawòl lan nou se pòt de san vwa e vwa moun ki pa ka pale yo e jodi an kote ke nou gen yon bèl sijè nou pral pale sou 50 50 la ki kote l soti epi Yon mas lan ki sa l reprezante vreman nan kalandriye mond lan ki sa l vle di e m kontan rejwenn nou m kontan rejwenn piblik lan kote ke yè swa nou te nan Yon aktivite majistral nou tap fete avèk Mika Star Haiti kote ke Yon sware tou de blan e se te bèl se te siblim e se te Louable vreman pou tout moun ki te vini yo mwen te kontan avèk nou e m kontan la nan emisyon sa pou ke nou kapab dekòtike vreman kisa yon mason ye. Bonswa Oscar. E bonswa Efesyen, bonswa pdg Megastar Haiti nou salye w e nou salye chak fidèl e fanatik emisyon Vwa Konsyans se avèk yon plezi jodi a pou nou kontinye pale laverite jan ke nou te kòmanse l deja. Donk e yè se te 7 mars kote ke nou te nan fèt tou 2 blan e jan konfrè yo deja di l deja se te yon trè bèl aktivite e ke nou pa lwen fè lòt aktivite ankò. Vwala, mèsi Oshka, mèsi Evanjelis nou. Emisyon Vwa Konsyans jodi a nou pral pale de fanm, poukisa jounen mondyal de la fam, poukisa jounen sa yo bay anpil enpòtans ansanm avèk fanm e pou. Poukisa li enpòtan konsa pou fanm yo? Poukisa gason yo kontinye ap mawozo jodi a? Fò m di l tou, e men m ap sezi okazyon sa a pou m di bòn fèt ansanm avèk tout fanm, tout fanm an jeneral, e yo pa di manman non se tout fanm depi w konnen w se fanm, fanm ki pa san nanm, e wi fanm ki pa san nanm, fanm fanm, fanm fanm, fanm ki pa san nanm, paske souvan yo kalifye yo de. plizyè tip. Tip de fanm, ya, jis.
De fanm, donk sa vle di nou pral dekòtike vrèman. Nou pral dekòtike. Ann ale Evanjelis la, se ou menm k ap kòmanse, ou pral. Byen, e nan emisyon pase a, si entènot la ap swiv byen, nou te genyen ki deja ki te dis nou, te di yo t ap byen pase pandan yo t ap bwè chanpay, ou konprann, diven, pat la. Men yè swa, e mache m mache sou tèt yon pakèt moun, e nou deklame vrèman. e nou danse e Oscar antank yon gran atis li menm ki tap mete animasyon se te bèl e Kemisa li menm ki te la osi se rèn emisyon an Kami se marèn emisyon an se konseye emisyon an. Yo vin nan kwizin nan. E donk vrèman, m te vin remèt kou m te pran. M te pran tab, m te pran kaka la vrèman. E yo di m t ap trepase. Men m pa t trepase jan Kemi te di l lan. Ou montre w la. Ye! Oubyen m resisite. Byen, yon masaj se ki sa l ye. Donk souvan anpil moun tande li. Voglie. Mwen se reskape de Zevokle Kami pwodiksyon ya te magazin vwa konsyans anpil moun tande l Yuma san anpil moun pran l pou yon senp fèt ke yo atribye li avèk fanm men se pa yon senp fèt ke l ye donk yo di ke se jounen mondyal jounen entènasyonal des droits de la femme kote ke avan nan antikite a fanm yo yo te pyetine yo yo te renmen mache sou yo yo te renmen ba yo kou yo pat gen dwa pou yo pale yo pat gen dwa pou yo travay yo pat gen dwa pou yo touche menm salè avèk gason men nan ane 1900 yo an eròp e ke te vin gen yon mouvman feminist. kote ke fanm yo yo te pran lari pou yo manifeste di ke yo bezwen donk gen dwa yo yo menm e ke 8 mas lan se yon jou spesyal kote mond lan rekonèt vreman onore yo onore epi epi defann dwa fanm yo donk Se pa, yo pa itilize l sèlman pou yo bay fi flè, èske w konprann, kajole oubyen sou kabann sèlman. Non, se pa, yo pa rezime fanm avèk sa sèlman. Yo ale pi lwen. Premyeman, yo di, sonje batay fanm yo ki te goumen pou egalite avèk jistis. Yo te goumen pou ke gen egalite epi jistis. Dezyèman, rekonèt kontribisyon fanm yo nan fanmi, sosyete. politik edikasyon avèk ekonomi. E twazyèmman, defann dwa fanm yo, tankou dwa pou yo vote paske nan antikite a fanm yo pa t konn vote. Donk menm dans l'histoire de la Bible w ap wè ke yo di Jezi te bay senk mil moun manje san konte fanm avèk timoun. Sa vle di ke la Bib an swa li menm donk sa vle di li pa mansyone fanm depi dans le commencement. Menm jan avèk douz pitit Jakòb yo, men se pa se pa paske Jakòb te gen gason sèlman, li te gen fi tou, se paske yo pa renmen mansyone fi. Donk, mond lan te vle sòti nan sa, e ke fi yo pa t dakò pou y al lekòl tou, e ke se te fè tach menajè, donk se te sa sèlman, epi okipe. okipe timoun yo, epi fanm yo te donk pran lari pou ke yo mande dwa sa yo, dwa pou yo travay, dwa pou yo resevwa menm salè avèk gason, dwa viv san vyolans ni diskriminasyon, pou yo pa diskrimine yo. Donk jan n di l lan, li sòti an Ewop e avèk yon dam ki rele Clara Zetkin. Vwa konsyans, edikasyon. Clara Zetkin. Clara Zetkin. E pi, donk, an 1975, nan òganizasyon onu, ki se yon òganizasyon ki reyini le mond antye, kote ke an 1975, yo te vin, an n di, legalize jou sa a, yo te vin pran li kòm yon jou mondyal, yon joune mondyal pou ke yo selebre dwa fanm yo, nan tout mond lan donk son jou ke nou dwe reflechi sou li donk kòman sa ye tankou pa rapò avèk dèzotre peyi li diferan dèzotre peyi pa rapò avèk dwa peyi yo dwa konstitisyonèl peyi yo lwa yo ki sa yo di sou fanm ki sa yo di donk konsa nou pral gade ansanm vrèman kijan sa ye. Vwala e ou bay anpil rale sou sou kesyon kote dwa fanm nan li menm sòti, e anpil fanm ap fete jounen jodi a la, petèt yo pa t konnen ki kote sa te pran, ki kote li te kòmanse alò. E Evanjelis la sot pale ansanm avèk nou apwopo de sa. Men youn nan bagay ke n ap di, pou n lanse deba a kounye a la a, poukisa nou oblije fete dat sa a? E poukisa fanm oblije e. touche menm salè avèk gason, èske totalman vre fanm ka fè menm travay ansanm avèk gason, sa gason fè yo ye totalman? Se ansanm de kesyon ke n ka poze tou. Epi sou kesyon 50 50 lan tou, e nou konnen sitou Etazini, e se yon bagay kap fè la la une de l'actualité, gason ansanm avèk fanm, w ap wè nèg la toujou gon dyèl. Majorite sitou konnen majorite relasyon. Etazini moun ki etazini yo etazinisyen yo wap wè lè yo wap wè moun yo relasyon yo baze sou 50 50 la preske pa gen lanmou vrèman pou edem peye bil la pase se ansanm de kesyon kem ta dwe komanse Oshka Anand. E mwen m te pran tout tanm poum tande tout sa ki te gentan di deja yo mwen menm e map toujou rete sou menm liy sa a chak emisyon m toujou pale konsa. se toujou se toujou ipokrizi e se si map di sa ke mond nan li menm li chita sou ipokrizi pou kisa m tande tout rale mennen vin nou fè kote ke fanm ap goumen pou dwa yo gen sa yo bezwen yo bezwen iks yo bezwen dat ke nou pa gen pwoblèm ke yo yo tèlman dakò nou tèlman asepte yo menm gen jou 8 mas la pou yo pale de sa men kote ipokrizi a pwal kòmanse kote kòn nan pwal pwal pwal pouse. se lè w vin tonbe sou 50 50 anndan anndan anndan relasyon an la m vin wè kòmsi se prè se prèske menm jan avèk sèt relijye yo kote ke w jwenn anndan menm bib la moun sa vini li pran yon vèsè li chwazi sa ka bon pou li li chwazi sa ka bon pou li a epi lòt la vini li chwazi sa ka bon pou li a men tankou si ke gen tout pale sa yo k ap fèt pa rapò avèk tout jan fanm bezwen ye nan sosyete a e e finalman m p ap kouri di yo genyen batay la non paske kanmenm yo se moun an reyalite byenke sa p Sa poko kouvri tout mond lan. Paske gen peyi jiska prezan fanm fanm pa pa gen menm valè a e se si menm nan menm jounen jodi a ke nap pale a andan andan relijyon kote ke defwa gen ti bat bouch kap fèt kote ke gen gen genyen e de seri de pastè ki dakò ke e on on on on ka gon fi ki ka pastè genyen ki pa dakò sa di son son etènèl konba e e ke map di kouraj avèk medam yo son etènèl konba men sa kap banm pwoblèm sa ki deranjem se lè ke ou vin tonbe sou Kad 50 50 la kote ke la gen tout kalite pawòl kap di la kote ke w pral jwenn gen de seri de fi reyèlman vre ki dakò 50 50 la konsa tou gen de seri de fi tou malgre yo dakò 50 50 la men gen yon lòt bagay tou yo vin fè gason li menm vin kòmsi prijon pèn paske ya paske yap ya men men nou pral antre nan nou pral antre nan lòt kad nou pral antre nan lòt kad kote ke mwen menm map map toujou pran map toujou leve drapo blan m anlè m rete nwit nan kad E 50 50 lan m wèl nan plizyè aspè tou. Anpil fwa tou, menm jan menm jan e moun ap goumen pou pou touche menm kòb, pou touche plis ki dat, men gon lòt gon lòt bagay ke fi a fè anndan menm. Fi a te gentan 50 50 tou. Kòman 50 50? M pral li te gentan sa deja. Se se konprann yo te mal konprann li. M pral esplike w selon mwen menm. Paske m vin konprann ke si gason an li menm li li al travay, li la pou pwoteje fanmi an, li gon ta de bagay ke li gentan fè. Men fanm nan li menm, fanm nan li menm kote ke gon lòt pakèt tach ankò kote ke li se fanm yon fwaye, li gentan li gentan jere yo kanmenm. Mwen menm mwen wè son separasyon, son separasyon ki gentan fèt la. Son sepa, son. Bon m pa pral kouri lagel konsa non paske dènyèman Kemi sa te di nan yon emisyon, Kemi sa di nan yon emisyon kote ke gason ayisyen meyè fason li marye pou l ka gen sèvant. Li te di l la nan yon li marye pou l ka gen sèvant. M pap kouri lagel konsa men pou m montre w ke fanm an reyalite te toujou jwe wòl 50 50 anndan anndan anndan anndan fwaye anndan relasyon kanmenm nan sosyete a tou. Ou vle di sa se lè ke li di byen sa se pou li oubyen kòb li se pa l? Nan sans ke m te gentan di l li gentan jere je wè 50 50 lan, paske gen de seri de tach kanmenm li te gentan separe l avèk gason. E tankou e gason an fè travay pa l, li fè travay pa l. Li te toujou konsa, li te toujou bon gon separasyon ki te toujou fèt. Pou n site, pou n site pa egzanp, pou n site pa egzanp.
Pou n site pa egzanp, m te di l la talè a, gason leve li al travay, fi a li menm li la li jere timoun, li mennen ti. li bay timoun lekòl, li gen yon ta de bagay ki gentan fèt, la kanmenm gen yon separasyon ki fèt. Yè, sa vle di gen yon ansanm de tach ke fi an ranpli, si ke yo ta peye l pou yo, sa vle di ke. Egzakteman, egzakteman, e sa fè w konnen yo anpil fwa tou fi a konn di w li menm ki nan, ki nan kay la, li menm ki la, li travay pi di ke gason an li menm kap pote kòb la, paske se li menm ki pot, li la pou timoun nan, li lave, li iksidat, li gen yon ta de bagay ke li fè. Donk se konsa, se konsa mwen menm mwen te gentan, mwen wè l, li te gentan ye, li te gentan te ye. Kounye a la medam yo vin ale nan lòt kad la kounye a la se la ki manman koze a. Se bay la e la. Se bay la. Se la ki vin pwoblèm lan kote ke kote ke yo vin pa dakò kòm si sou sou non kay kote ke si gason peye peye 2500 fi a ta sipoze mete 2500 sa se la ki gen veritab konba e malgre ou ou jwenn kèk grenn ki resi asepte jan m te di talè a men kanmenm ou jwenn yon lòt bagay kote ke yo fè gason peye l kote ke yo vin pa gen respè Kote ke yo vin yo vin di w yo pa yon fanm ki soumiz, ya yo pa yon fanm ki soumiz, kote ke yo di konsa si ke mwen menm m ka kontribiye nan sa, e m ka fè sa, m gen tout dwa pou m antre moun nan kay la pou m fè yon ta de bagay, la ki son ta de bagay kòm si gen yon pakèt sosyete ki ap plenyen de sa e ki poko janm ka jwenn yon solisyon e m pa kwè y ap janm ka gen yon solisyon pa rapò avèk sa. Bon kounya youn nan bagay sa se evanjelis la m pral fè w antre e m pa se m gen anpil bagay pou m pral di sou sa men youn nan bagay m t ap di èske kounya e pa rapò ansanm avèk fanm nan li bay patisipasyon pa l tou nan kay la oubyen bay 50. 50 li gen sa bal dwa tou e pou l gen tout dwa sa yo tou pa ansanm avèk dwa fanm nap pale a la a. Efektivman konnya
konnya se ki dwa se ki dwa fi yo tap goumen pou li an tankou jan nou sot wèl lan se dwa pou yo vote dwa pou yo travay dwa pou yo touche menm salè. Mwen menm map fon bak nèt dan la kreyasyon de limanite. Dan la kreyasyon ke Bondye kreye lòm nan, se gason an, e apre li pwal andòmi gason an pou ke li fè pran yon zokòt. Depiw la, depiw la ou gentan wè genyen yon yon yon yon yon yon kontribisyon.
Yon koleksyon, mwen ka di konsa. Yon koleksyon. Ou byen, ou byen, mwen te ka di, depi la, depi de la kreyasyon, ou wè genyen yon, yon, yon siperyorite. Tankou an palan. De lòm pa rapò a la fanm. Mwen konprann, mwen konprann. Paske se nan nou l soti. Se nan nou l soti. Se yon pati. Paske nou te an kè. Sa k fè yo di fi a, li konplemante gason an. Tout afe. Yon gason san yon fi, ou pa konplè. Ou pa anyen. Ou pa konplè. Wi. Donk sa vle di, pou yon moun ke ou. Omoseksyalite ou dwe chanje de konviksyon. Mwen sa m kont sa de manyè total. Sa se ma pozisyon alò. Mon opinyon. Ou fè pati de boule yo. Boule yo. Ou fè pati de boule yo. Mwen fè pati de boule yo men moun sa ka chanje, moun sa ka repanti, ou ka al legliz, Sentespri ka chanje lavi w. Ok. Mentenan, lòske Bondye andòmi gason an, li pran zokòt, li fè fi a ki se fam, ki se Èv lan, Mentnan, lòske yo se yon konpleman, Labib di, paske se sou liv sa ke nou baze nou menm, lemond baze an sa, ke lon vle ou pa. Mentnan, Dye di, oubyen Jewova, Letènèl, jan ke ou ta vle rele l la, Èt Siprèm, jan ke ou ta vle rele l la, li di ke li kreye fanm nan kòm yon èd pou gason an. Donk, se sa k fè, Adan te gen responsabilite pou l anchaje fanm nan, pou l travay pou li. Bon, Letènèl pa t di pou ka yo kite fanm nan pa al lekòl. Kounye a, se lòm nan, nan mank dentelijans ou ke ou di fi a pa pral lekòl. Sa se pou mwen. Sa se konpreyansyon m. Se di fi a ta dwe ka vote, paske li egziste kòm moun. Men, men, men, kounye a, èske se te enpoze yo te enpoze fanm yo sa pou yo pa al lekòl totalman vre? Men se lòm, se lòm ki vin envante, enpoze sa avèk la fanm, paske, donk, petèt ke yo kopye sou istwa sa pou yo di ke si ou kreye a lenferyè de mwen menm, ou dwe ret lakay, ou dwe fè tach menajè ou yo. Sa se lòm, se nè pa Dye. Pou moun ki ka, an n di, kontredi la Bib, ou byen di, bon Dye, ok, ou pa vle pale de egalite de lòm e de la fanm, donk, mentenan, vre, li pa egal. Menm pa rapò avèk yon rapò de fòs. Li pa egal. Kounye a mentenan, avèk evolisyon di tan, sòti nan Adan pou rive nan Abraram, pou rive nan, ann di, David, lòt jenerasyon yo, mentenan, oke, tan ap evolye epi ap gen yon ansanm de lwa. Ap gen yon ansanm de lwa ki fèt. Kounye a, lè peyi yo oubyen repiblik oubyen wayòm yo, wayòm yo pral vin egziste. Donk pou moun ki etidye wayòm yo, nan wayòm yo toujou vle moun fòme, se pa paske fi yo pat konn fòme, donk ou pat ka madanm on wa pouki ou pa fòme, fòk yo tal lekòl. Kounye a, mentenan, lè nou vin nan kesyon sa ki rele repiblik lan, lè nou sòti, lè nou vin tonbe nan sa ki rele, donk esklavajis lan. Mentenan, yo vin konsidere medam yo kòm esklav, Ou sèlman konsidere yo pou kabann, leswa ou dous ou nan linnemyèl ou, men lajounen ou trete moun sa kòm esklav. E se totalman banal, se absird, se yon tò, se diskriminasyon, paske yo pa t ba yo dwa sa yo. Kounye a sa vin rete dan dè zeta, pa egzanp kòm le peyi Afganistan ki vote yon lwa dènyeman la, yo di ou ka bat fi an, ou ka bat fi an si sèlman, ou gen dwa pa kraze zo nan kò li. Donk sa a se yon krim pa rapò avèk limanite. Donk mentenan gen de peyi pa egzanp an Ayiti gen gason ki bat fi, ki bat fi, ki maltrete yo, moun ki ap ansent yon pakèt jèn timoun ki pa okipe yo. Donk tout sa yo moun ki pa voye timoun yo lekòl. Donk tout sa yo se diskriminasyon, se manipilasyon, donk sa yo se tò yo ye. Ebyen medam yo, yo menm ki te fè mouvman sa an 1900, yo di yo gen dwa yo pou yo ale nan eleksyon, pou yo ale nan yon urne pou yo depoze vòt yo. pou yo ale nan travay pou yo touche men kounye a ou te pale de 50 50 lan pou mwen 50 50 lan li vin kreye sa ki rele yon ensoumisyon lakay medam yo paske la bible di ke la fam dwa etre soumiz metenan li mande pou gason yo renmen medam yo tou paske li di kò medam yo se kòm si m renmen kòm si m renmen tèt pam m pap ba fi a kou M pap maltrete l, m pa pral ansent li, m kite timoun nan nan lari a, kiyès k ap ba l manje pou mwen? Kiyès k ap voye l lekòl pou mwen? Kiyès k ap rasire demen l pou demen li pa tounen yon delekan, yon zenglendo, yon vagabon? Yon revolisyonè ame. Yon revolisyonè ame. Byen, nan peyi, nan anviwònman, nan kote l leve an. Donk mentenan se mwen ki pou pran responsabilite sa. Kounye a 50-50 lan ke nou wè nan peyi Etazini, an Frans, an pakèt kote, ke li vin kreye yon ensoumisyon paske labib te gentan mande ensoumisyon an. Soumi an pou ke fanm nan li menm li soumiz. Mentenan sa kreye an pakèt divòs, sa fè fi yo panse ke se pantalon an yo pote tou nan kay lan, sa fè yo pa desann li, nenpòt ti dispit ki genyen, Se pran de branch radyo, pran malèt gason an voye deyò. Voye deyò. Malgre li te li te fin konstwi vil avè w. Li konstwi apateman pou ou, l achte machin. Timoun yo gran, malgre sa ou mete l deyò. Donk sa a pou mwen li pa rantre nan kesyon dwa de la fanm nan. E m panse kesyon. Yon ti poz.
Ok.
M panse kesyon. Dwa fanm sa sa li swiv on pakèt on pakèt deba wi nou dwe respekte fanm yo selon sa la bib di menm jan fanm yo dwe soumèt devan nou dwe renmen madanm nou e men nan kesyon batay ke moun yo ap mennen an Pa gen pwoblèm fò fi pote vrèman paske yo se yo se moun. Yo se moun. E fòk fi yo e men kesyon touche menm salè a kounya malgre sa sa pa pwoblèm ankò tou. Ok. Men malgre sa se yo menm. Paske se lakonesans, se lentelijans paske Toutafè. entelijans gason an genyen an fi an genyen l tou.
Fi a genyen l tou. Ok. Malgre sa sa poko janm pwoblèm. Fi a ka travay yo peye l menm kantite kòm ansanm avèk gason. E sa depan yo gendwa pa fè totalman menm travay. Ou konprann?
Li gen dwa pa fè menm travay, men, pa egzanp, moun nan ap travay, moun nan ka di konsa, men, men, an fonksyon ki kantite kòb ou dwe peye m. Moun nan ka di, men, ki kantite kòb, menm si sa poko, e poko totalman chita non, w ap wè majorite peyi yo, gason toujou stil touche plis kòb ke fanm. Yeah. Men kounye a, senkant senkant n ap pale a, fanm yo menm yo t ap pale kounye a de kòb. Yo dwe peye yo menm jan ansanm avèk Dazz. A se dwa ke yo genyen. Se dwa ke yo genyen. Se vote pou yo vote. Se vote pou yo vote. Se respè pou yo gen pou yo. Pou yo pa diskrimine yo. Men kounye a 50-50 lan vin chanje. Chanje kounye a. Mache a nan men nou.
Mache. Nou pyeje yo. Non. Nou vin pyeje yo kounye a. Non e pa totalman.
Yo pyeje tèt yo. Yo pyeje tèt yo. Yo pyeje tèt yo. Paske bay la vin chanje. Paske bon e talè yo kami. Paske banm di w. Si ke kounye a vin mande pou touche. menm valè kòb avèk nou menm ki gason an, si ke kounye w vin dakò w ka fè tout travay ke nou menm nou fè la kounye a la, lajan sa w touche a la kounye a la, fò l gon wout pou l fè, paske menm jan pam nan gon wout li fè a, fò kòb pa w la gon wout li fè. On bèl bagay! M renmen sa w vin avè l la.
Pa bliye vwa konsyans.
Epi yo ate e magazin. Tout afè. Imajine w, sa Ouchka di a nòmal. N ap goumen pou n gen menm kantite kòb. Si n gen menm kantite kòb, èske m dwe depanse plis kòb kounye a? E sa fè nan relasyon yo. W ap wè lè m kòmanse emisyon an toutalè a, m di konsa, jodi a se jounen mondyal dwadedafanm. Men sepandan, m ap mande kilè gason ap sispann mawouso. Poukisa m di sa? Paske nan relasyon, relasyon se kisa l ye? Se antann nou. Se konpwomisyon l ye. Nou antann nou sou kèk bagay. Pa egzanp, nan relasyon, pa gen okenn kote tou sa te ekri pou di konsa gason dwe bay plis kòb tou non. Paske, men, sèlman Bondye te, Labib di konsa, Gason an dwe pran reskonsabilite fanmi l, madanm li. Donk, bon kounye a, si totalman kounye a la, fi a, nou gen menm kòb. Labib, men yon lòt bagay ankò ki di, ki enpòtan nan labib. Labib di konsa se pou madanm nan respekte mari a. Men si w renmen mari a kounye a, w ap mete ansanm avèk mari a pou nou jere fwaye a. Efektivman, m panse ke nan yon bon fwaye, une bonne femme, une femme vertueuse, donk si ke li gen, li jouir de, 50 50 lan se ke li jure de sa kob kel fè a kob kel gagne a li ap avantaje pou fwaye a li ap avantaje pou relasyon an mentenan sim genyen 50 ou met 50 paw la sou li se 100 nou vin gen sim gen yon milyon ou gen yon milyon kob kel fè a kob kel gagne a li ap avantaje pou fwaye a li ap avantaje pou relasyon an. Mentenan, si m genyen 50 ou met 50 pa w la sou li, se 100 nou vin gen. Si m gen yon milyon ou gen yon milyon, sa vin fè 2 milyon. Mentenan, kounye a gen yon ansanm de egzijans ki p ap vin genyen. Ou pa t ap bezwen al twonpe m tou. Èske w wè? Ou pa t ap bezwen mete m deyò nan kay la tou. Poutèt w ap touche.
Èske se kenbe menaj la pa kenbe monopòl la?
Atande.
Ou pa tap bezwen mete m deyò nan kay la tou paske w ap touche 50 50. Ou pa tap bezwen vin gwo fanm tou paske. Ou wè wè youn nan bagay ki genyen, youn nan bagay m ap di. Sa l res se respon e e e sa angaje m. Li pa angaje medya a, li pa menm angaje vwa konsyans menm. Li angaje m. Sa vle di n ap rekònèt n ap rekònèt nou tou.
La pèsonalite ankò, le personnage. Ya. E
ou wè, e kòmsi ou santi fanm pa dwe tankou e e poko gen kouraj pou resevwa menm kantite lajan ansanm avèk gason. Imedyatman. Yon fanm gen gen oubyen imedyatman yon fanm ta resevwa menm kantite lajan ansanm avèk yon gason, fanm nan vin otomatikman ou wè l vin otorite. Depi fanm nan Yow! Se yon levanjil nou dwe di amèn. Amèn.
Ou wè depi fanm nan Avans pwofèt. Imedyatman fanm nan lage pwofesi a. Fanm poko prè pou resevwa menm kantite lajan ansanm avèk yon gason. Se yon gwo bagay ou di la.
Depi fanm nan l ap touche menm kantite lajan ansanm avèk gason an. Bon si l Li vin santi se li menm ki pote pantalon an. Li vin santi l gon pantalon tou. Li vin tankou son batay. Sitou fanm, majorite fanm k ap touche plis lajan ke gason oubyen ki gen, oubyen k ap touche menm kantite lajan ou wè k ap depanse nan kay. Wè sitou sa baze nan relasyon moun k ap viv Ozetazini yo. Gade pou wè si relasyon sa yo kòman yo ye. Depi nan senkant senkant la, depi fanm nan wè l ap fè sesi l ap fè sela tou, prèske pa gen lanmou ankò. M pa prete sèl nan kad lajan sèlman non. Map travèse nan lòt kad tou menm si menm si fi a sou tèt ou tou ou konn sa? Nou pa konprann sam di la. An si fi a vin plase pa egzanp nan travay la kòm chèf. Chèf kòm chèf ou. Sa vle di depi fi a vin ap dirije e kòmande. Sa se se youn nan pi move. Souvan ou menm pli dur ke sa. Se youn nan se youn e gon gon kote konnen tout avantaj gen enkonvenyan. Donk lè fi ap dirije ou twouve ou jwenn dèfwa bagay la mache mache pi byen. Men ou toujou jwenn yon grenn gason kap soufri wi. Jan granmoun yo di a mal sele Mal sele foule yo toujou foule Yon bagay konsa yo toujou di Men kote ki gen Mal sele se li k ap toujou foule Egzakteman Men ou wè youn nan bagay m ap di Jan fanm ap mande tankou pou dwa yo respekte totalman Fanm pa soufri otan non ke gason Ou wè si se fanm ki te nan plas nou menm gason Si se fanm ki te nan plas nou menm gason nou t ap plis soufri
Jan n pwoteje fanm. M pa sezi, m pa sezi, m pa sezi. Vous avez raison. Sezi. M pa sezi, m pa sezi, m pa sezi. M di konsa, jan fanm ap mande pou dwa yo respekte menm jan ansanm avèk gason, fanm pa soufri otan ke nou menm. Si fanm te nan plas nou menm gason nou t ap soufri plis.

Ti gason an, ti gason an m te ta di pa kanpe sou anyen nan kay la, fi sa trete l kòm voryen, li trete l kòm yon chyen mòkodi, kòm sa, li pale l mal, donk li pral kite l pi devan. Kounye a ou menm ki mande senkant senkant lan, Ou ka an mezi tou pou ofri lanmou an. M nan kat 50 50 la. Si w kite se mwen k ap dirije antanke gason kounye a, m dwe w sa. M dwe w pou m ofri w yon bèl vi. Mentenan, lè se fi a ki ofri bèl vi a nan plas gason an, yo repwochan. Yo pase pye sou ou. Yo joure ou, yo mete ou deyò avèk rad ou, menm si se ou ki te konstwi kay la. Menm si se ou ki te konstwi biznis lan. Yo mete ou deyò nan biznis lan. Gwo pawòl w ap pale la wi. Fi a pa menm panse avèk aveni timoun yo. Gwo pawòl w ap pale la wi.
Li pa menm panse.
Pase ou wè ton w ap pale la, sa w ap di yo la, ou konn sa m ap imajine? Tankou jan de videyo m konn wè sou Facebook kote gen de seri de. 2 nèg ki fè tout tan yo y ap travay, ebyen li fè yon peryòd de tan yo pa gen travay, fi a k ap okipe yo, epi ki jan sa toujou fini. Ou wè sou 100. Fanm ap bouke fasil nan sans sa de gason. Ou wè sou 100, gen 70 gason sa rive. Efektivman, anpil gason pase mizè. Pandansetan, yon gason li menm li p ap gen pwoblèm. Li avèw la, ou ka fè tout tan. Bon ann prann nan peyi sou devlope yo. Nou konnen anpil fwa gen pwoblèm travay pou fanm nan peyi sou devlope yo. Ya, peyi sou devlope yo oubyen peyi tya mond yo. Ya, gen moun ki renmen a moun nan, li marye avèl li pa travay, li fè pitit li pa travay, jiskaske li vin granmoun li stil pa travay gason ki toujou ap travay. Wi, wi, men sepandan.

pran swen fwaye a pran swen madanm ni m pa konn si se sa men m santi fanm se sak fè m te di yo sa tout a la m santi fanm poko gen kapasite sa totalman pou pran swen pou kenbe fwaye a pou yon sèten tan pou kenbe l wap wè fanm nan lap rive yon kote lap bouke sepandan gason an jan Rouchka di a lap pran tout etènite l lap fè tout bagay pou fi a ou konprann men sèlman. Li just resevwa e respè nan men fanm nan, fè ti manje pou li e ou bal bagay li ou konprann lanmou li jwenn lanmou an retou. M panse se sa. E kesyon fanm, dwa fanm, men youn nan bagay an depi de tout sa nap di yo la, wi dwa fanm dwe respekte, fò nou dil klè, dwa fanm dwe respekte. Men kounye a tou, èske nou ka di konsa èske dwa fanm yo pa respekte? Jounen mondyal de la fanm, 2 mas, e bon kounye a poukisa n ap pale jounen sa? Sa e youn nan kesyon ke n ta dwe poze tou. Poukisa jounen sa gen otan de valè konsa pa rapò ansanm avèk e dwa gason yo menm? Ou apre lè fanm nan fon, lè gason fon fanm yon bagay, yo jije gason an pi di?

E gen anpil fi ki maltrete. Gen anpil fi ki maltrete. Ok gason yo pa ba nou dwa. Yo pa ba nou dwa paske le mond ki sa yo fè yo pwoteje timoun yo avèk fanm. Yo pwote menm si yon fanm te vyole w. Leta pa la lwa pa bezwen konnen sa. Se sa m ta pral di la. La lwa ki sa yo fè lè w rive nan nan tribina nan tribinal la. Sa vle di ou vle di si yon fanm kouche m la l dripe m la la lwa pap fè anyen tankou vyole moun. Non. Menm la parole ou pa gen. Hein? Ou pa gen. Pase, e akize l pral akize w, kisa l pral di w mete men sou li? Paske la lwa se sa l fè. Mentenan pou mwen se on tò l ye paske l pa ekilibre. Imajine w ke lè la, lè la lwa pwoteje fi yo a timoun yo, ok yo kite gason yo de kote. E gason? Men gen gason ki vyole tou. Menm jan gen ti gason ki vyole tou. Tout a fè. Pa egzanp, on moun kenbe yo, ok. li fè Andy kadejak sou li. Paske anpil moun te toujou panse, anpil moun te toujou panse se sèlman fi yo vyole. Non, se gason vyole tou, oubyen gason an vyole tou. Se lè ke l pa vle. Souvan fi yo fè sa anpil, gason an di w l pa kapab, li pa kapab nan moman, men w di l li pa gason kounya li. Men ou menm konse ou di se vyòl. Konse kafe a se vyòl konse gason an se parese ou parese e gason ou pa gason e mòlòlò mòlòlò. Mòlòlò mòlòlò. Donk pa gen ekilib lan vrèman jan w tap di l o debi nan jenèz kòmansman emisyon an se te ou te di ke ou te relate se se yon mond dipokrizi. Lemond menm baze sou. e sur le mensonge nan pakèt bagay nan medya donk nan la lwa se di kisa mond lan fè mond lan yo chita sou yon pakèt prensip kote ke yon pakèt bagay ki amoral oubyen ki pa moral. ki anòmal, yo legalize l. Yo legalize l. Efe, yon moun te ka di evanjelik se vizyon mwen. Si, pa egzanp. Ala wese. Omoseksyalite. Yo legalize l. Li legalize nan mond lan jodi an, de gason ka marye, de fi ka marye, yon moun ka chanje nati l pou l vin trans. Sa ka fèt. Se yon bagay ki te amoral, amoral. E sa fè lè w. Se yon bagay ki te, Labib di se yon. Yon abominasyon? Yon abominasyon. Labib di se yon malediksyon sa ye. Mentenan jodi an, moun nan di w konsa li nòmal, moun nan gen pwen de vi l, li gen konsantman li, se pwòp konsantman li, li fè chwa l vle,
ou vin di li sou kont. M t ap pale avèk yon pwofesè, m ap site non li, li di m ke pou li sa, lòske l pa deranje l sa pa anyen, li pa twouve li imoral.

Se foli ki fèl fèl. Se foli, foli. Lal fèl pou foli, gason pa gou pou li ankò, fanm pa gou pou li ankò, li vle fè yon lòt eksperyans. Monchè, men youn nan bagay map di. Foli. Sitou konsènan sèks kap vin chanje la, se yon parantèz, piske Mel antre nan emisyon an.

Sil pa di lòt la li son gason se fi a se yon gason lale poze pou tann trans. Exactement. Tout sa yo bon nan la wi.
Wi. Ou kwaze avè w nan nwit la epi nou pale bagay sa yo epi ou sa ka rive pa gen moun ki te konnen si w te fè okenn operasyon epi m konnen son fi wi epi epi annapre lè map mennen mennen envestigasyon mwen konnen ki son gason ye. Sa vle di yon gason tal kouche? La lwa ta se Wi, on egzanp Tande, la lwa ta de La lwa ta sipoze pale sou son sòt de twonpri li yo. Se twonpri li ye menm. Son wi. N ap viv nan yon mond ki enjis.
Sa son mank de respè.
E, èske ou pa konprann sa m di a? N ap viv nan yon mond enjis. Pou n pwouve se yon mond enjis ke n ap fè la, e agiman n ka pote sou sa, pa rapò ansanm avèk pil batay k ap mennen jounen jodi a la. Si n ap gade orijin batay yo, jan batay yo ap fèt, nou gentan wè se yon mond enjis. Pipiti ki toujou foule. Wap wè jistis la se plis wap wè lè se gran nèg depi yon bali fin fè yon bagay la se fini ti malere a menn yo metel nan prizon konsa sa vle di m panse tout sa yo yon fi ki vin trans yon gason alò ki vin trans tout sa yo leta ta dwe di yon bagay sou yo. Gen yon filozòf ki di li di pou jistis lan. Aparèy jistis lan se yon fil arenye ke l ye. Kote ke gwo mouch yo, yo gen fòs, yo pase. Yo pase. Epi ti mouch yo menm. Yo tou rete. Yo tou rete kòm pwa. Pou lè zandolit vini epi l tou manje w. Se yon bagay konsa e Noël la fèt nan modèl la. Men se te jis yon parantèz nou fèmen li. Men mesye banm di nou sa e kesyon fi a gon pakèt jèn fi ke yo vyole. Tankou genyen jèn fi, imajine w yon jèn fi ki leve avèk yon bopè. Bopè sa li gen w kòm papa l. Mentenan lòske jèn ti fi sa grandi, li devni demwazèl, li vin pouse ti sen, li vin bèl nan je w, malgre w avè manman l, ou mete men sou li. Ou kouche avè l tou.
Donk son krim se dieu sa yo nou di aba yo aba aba vyolans sou fi sou tifi sou fanm donk on moun konsa m tap pale avèk yon pwofesè yon pwofesè danglè li di son kawo seramik 30 pa 30 ki fèt pou sa vle di on moun konsa gen nan prizon pou l ale paske vouzave de la pa Donk ou avè manmanl deja ou avè manmanl deja ou paka wèl ankò nan kay la kòm fi se avèl pou wal kouche timoun sa ou vin blesel emosyonèlman ou vin fèl grandi avèk yon blesi lè lap antre nan yon relasyon sa vin fòm yon blesi se pa gras Bondye lap difisil poul geri. Frè Fedye, e pa sèlman, gwo pakèt lòt egzanp tou, tankou de seri de moun. De vyòl. Ya, de seri de moun. De abi seksyèl.
Epi vini wi, men vini wi, pandan n ap pale de sa, sou vyolans ki fèt sou fanm yo tou, gen de ka ki prezante. M estime ke fi a blese plizyè fason. Premye kote l blese a, se moun li fè konfyans lan. Dezyèm kote l blese a. Ki vin brize konfyans lan. Li brize konfyans lan. Dezyèm nan, se ak seksyèl la ke moun nan fè. Se tout sa yo ke konsekans la. Paske imajine w, ann pran yon egzanp, yon moun ou fè konfyans, ou rele yon konpayon, yon konpayon de jenou, nan yon sans, yon papa ministè ou egzanp wi paske gen tout jan de bagay sa yo ki prezante e nou pa ka kache l non.
Paske e vwa konsyans se jan granmoun yo di a nan benyen tout moun yo pa gen kache non brit se verite. Yon moun ou fè konfyans tankou ou rele l papa espirityèl ou, ou rele l papa espirityèl ou kote ke tout pwoblèm ou genyen ou pale l swa petèt ou nan yon maryaj e ou ap travèse yon move moman avèk moun ou, ou pale avè l

Masisi gen 2 ka ke nou konnen. Nou pral fini emisyon an, nou pale anpil koze sou kesyon Boîte la Femme e menm si gen anpil bagay ke nou ta dwe manyen, nou pa manyen jodi a. Nap tann Kemi sa? Wi, nap tann Kemi sa. Bon se an rezime sa m te kapab di wi. Dwa fanm dwe respekte paske yo menm tou yo se moun, men sepandan m pa vle pou medam yo fin pran tankou lè dwa yo vin respekte tout moun vin konpòte yo tankou gason. Sa a se youn nan bagay m ap di e fanm dwa yo dwe respekte men fanm pa dwe gen. Fòk bon. Fanm pa ka jere. Gen de pouvwa fanm pa ka jere. Nou gen dwa konprann levanjil sa. Alò, alò ansanm de dwa yo, pa egzanp dwa ke yo mande yo, dwa ke onu egzije yo oubyen fi yo egzije yo, fi yo ta dwe jwi yo. Men mentènan lè w fin jwi l, piko w ap vin kanpe an grenn senk nan kay la, nan fwaye a, an gason. Se pou w patisipe, se pou w fè youn a mari w. Konsa se pou sou se pou genyen soumisyon nan kay la. Se pou patenè lan li renmen madanm ni. E konsa m panse ap gen yon fwaye ekilibre, se pa yon gason w vin ye lè w jwe dwa yo. Vwala, dènye mo nou.
M pa konnen. Oscar dènye mo. Bon, sa ke m ap di e jan m te kòmanse l la, sa nou te bezwen an yo ba nou l. Byen ke se yon batay ki poko prèt pou fini, n ap kontinye batay, kouraj avèk nou menm medam. Jiskaske dife te an ba sant. Egzakteman, donk sèlman nan dosye relasyon nou, tout sa, tout sa, tout travay yon fanm ka fè, tout travay yon gason ka fè, yon fanm ka fè tou. Se de menm tou anndan menm relasyon an tou, tout sa ke gason an ka fè li menm, tout sa ke gason an ka pote, nou menm tou nou ka pote l. Si m te konn jan sa bèl Lè gason rete li wè madanm li prèl li mennen l sòti Li di cheri jodi a e mwen kap peye pou nou A bèl bagay Men sa m tap di Vwala evanjelis la dènye mwen. Byen dènye mwen pa m mwen menm e manman m se fi mwen gen yon pakèt sè m gen yon pakèt moun ki nan antouraj mwen. Se fi nan ministè m tou. Mwen renmen fi espesyalman e ke m salye mennaj mwen e ke misa ki fè pati de misyon an e imigrasyon Ayiti ki se fi, yo dwe jwe dwa yo. Fi yo map di nou konsèy mwen pou nou, wi nou gen dwa nou, wi nou pa dwe diskrimine, nou pa dwe sibi diskriminasyon, nou pa dwe sibi vyolans, pa egzanp papa kap kouche pitit oubyen bopè oubyen jèn gason kap ansent yon pakèt tifi nan lari a, ki pa pran swen yo. Donk de moun ki nan fwaye gason ap fè yo pase mizè nou pa pran responsab fwaye yo nou dwe fè tout sa yo paske medam yo yo fèt pou yo viv byen e konsa yo fèt pou respekte gason yo tou yo fèt pou yo travay yo fèt pou yo al lekòl lè nou gon sosyete ki ekilibre bagay yo ap plis lejè nap mwen soufrir e konsa ap gen plis fwaye ki ekilibre epi nou ap gen yon sosyete modèn ki inove epi ki gen pwa tou konsa nou kapab gen yon peyi emèjan fi yo kapab nan tout pòs. Donk m renmen nou anpil e ke m swete nou ke ou menm ki t ap gade emisyon sa, se yon emisyon de la jeunesse, patisipasyon ekilibre edikasyon, ou kapab kòmante, lese yon kòmantè anba videyo a e konsa ou kapab pataje avèk yon lòt moun pou ke videyo sa l kapab rive pi lwen nan zòrèy moun ki dwe pran piki konsyans yo. Bien, mèsi, m renmen nou anpil.
Mèsi Oshcar, mèsi Evangeliste, mèsi Shasta, mèsi Jeremie, mèsi ansanm avèk chak de moun ki t ap swiv emisyon sa.